Peyi Larisi kapab itilize zam nikleyè, kote n pa t vle rive a, sa nou pa t vle a, nou sou wout la pou nou konnen yon twazyèm gè mondyal mes chers amis. Kiyès moun ki fè deklarasyon sa a? Ralon chèz. Vant mwen ap bouyi tankou lòt la mond lan pral kriye mes chers amis. Yon lòt bò, aprè viktwa peyi Larisi depoze lapat sou tout rejyon Lougansk lan, peyi Larisi kontinye ap vide misil, pwochèn sib yo la, lavil de Sloviansk, Se pa de moun ki pap tonbe. Se pa de blese moun se kouri rantre anba kabann twoup Ris yo. An bon kreyòl se mache y ap mache sou fyèl sòlda Ikrenyen yo. Ralonj chèz nou, apiye w, nou pral fè sa n renmen fè plis la, nou pral vide enfòmasyon sou ou. Men kite m remèsye w avan, m pa gen mo pou oumenm ki sipòte travay sa nenpòt fason. Ou menm ki voye etwal, ou menm ki kite yon like, ou menm ki pataje se fason paw, ou menm ki pa janm pa kòmante, se wè pou ta wè kòman w fè kèm ap debòde ak lajwa. Siw poko fè sa, mwen envitew fè sa kounya, abòne ak Wisly Jean Officiel, pataje, kite yon like, kòmante ak menm lanmou an. Map fèl chak jou ak menm lanmou map vin vide enfòmasyon sou. Mètdam, mètmwazèl e mèsye, enfòmasyon de dènyè è. Nouvèl yo pa dous ditou e mond lan boulvèse, jodi mèkredi map pale avèk ou a la a, posibilite pou peyi Larisi ta rale zam nikleyè poul ta itilize, se posibilite sa la a ki fè sifas sou tab la e sisi. Se pa nenpòt moun ki di l. Ansyen prezidan Ris Mesye Dimitri Medvedev fè vant moun bouyi aprè deklarasyon sa yo ke l fè. Pou Mesye Medvedev, kesyon ap vide sanksyon sou yon peyi ki peyi? Peyi ki genyen plis zam nikleyè, plis pase 6 mil! Li menm ak peyi Etazini, pami tout peyi ki gen zam nikleyè ki pi frajil nan mond lan. Se 90 pousan! Se afè sèlman moun tèt pa dwat! Peyi sa tèlman frajil, pou pran plezi pou ap ba l, met tout akyasyon sou do l, ba l tout sanksyon sa yo, alò ke avèk yon sèl klik, Li kapab mete mond lan nan gwo pwoblèm. Se pawòl sa yo an rezime ke Mesye Medvedev te ekri sou kont Telegram li, mes chers amis map raple pou ou ke aktyèlman ki se vis prezidan du puissant konsèy de sekirite Ris. Li te kontinye pou l te voye anlè peyi Etazini pandan lap tonbe, li pa pare men l pou l atrap li, li akize ki pote peyi Larisi ki pran tèt lòt peyi an Ewòp sa yo, tradwi peyi Larisi devan jiridiksyon entènasyonal yo alò ke pou li, peyi Etazini pa gen yon peyi k janm leve dwèt li anlè pou vide sanksyon sou li kont tout zak ke l ta fè nan mond lan ke m pa oblije repete, an Irak ak anpil lòt peyi ankò. Selon li menm, se ta anviwon 20 milyon moun ki pèdi lavi yo nan kad zak sa yo ke peyi Etazini li komèt patou nan mond lan. Siw pa konnen kiyès gwo mesye sa ye, Mesye Medvedev li te prezidan peyi la Risi de 2008 a 2012, lèl te prezidan li pat konn gen diskou sa yo, se te yon moun poze. Men depi kèlke tan la, depi aprè ke li te fin premye minis de 2012 a 2020, Chak fwa gwo ponyèt sa a ouvri bouch li, se dife k soti zòrèy li, fè lafimen, li vin pozisyone jodi a la kòm etan yon moun ki anfas oksidan pou li k ap komèt tout vye zak yo pa janm di anyen e poutan kon se Larisi pye tire sanksyon vide. Pandan ke Lakou Penal Entènasyonal ki gen sig li CPI ap a ankete aktyèlman la, Sou zak sa yo ke peyi Larisi ta fè bèfe yo menm, yo voye yo jete de yon revè de men, kesyon vide bal sou moun ki pa menm nan gè avèk yo, pou m site sa yo sèlman. Mesye Medvedev, jodi, mèkredi nan palavèk ou a la fè konnen ke a nenpòt kèl moman, suit ak konpòteman peyi Etazini men tou peyi an Ewop sa yo, le fè ke yo chwazi jwe ak peyi ki pi pwisan la a kesyon zam nikleyè, peyi Larisi kapab itilize zam sa yo si yo kontinye. ap manyen de boul aktivite lyon an pandan ke lap domi hey nou resi jwenn sa nou tap chèche a mes chers amis pou diw konprann sam diw la la a ou konn ki efè youn nan zam sa yo ka fè al fè listwa gad sak te pase Hiroshima Nagasaki wa konprann kounya. Gwo pwen Ezèl fè deklarasyon sa a aprè anpil avètisman bò kot Mesye Vlad. Nan kisa mond lan la a? Li posib pou l tonbe. Mezanmi! Mezanmi! Ban m plenn. Humm. Yon lòt kote, aprè viktwa li dimanch pase a, twoup-rus yo deklare ke yo te depoze lapat sou tout rejyon Lougansk lan. Mes chers amis, Mesye Vlad, o landemen, te pase sòlda yo lòd pou yo kontinye avanse. Pa bliye, youn nan objektif ke yo te fikse depi debi envazyon sa a, se okipe yon pati enpòtant nan peyi Ikrèn, tande sa byen, se pa de bri, se pa de moun ki pap tonbe la a, lavil de Sloviansk. Se pwochèn sib twoup Ris yo nan ès peyi Ikrèn Mes chers amis, anpil solda ap tonbe, anpil blese, Maire vil sa a mande abitan yo mete yo alabri paske twoup Ris yo san pitye se mache yap mache okipe espas apre espas nan objektif pou yo okipe tout Donbas la nèt jan ke dèl debi Mesye Vlad li te di sa. Siw pat konn sa se anviwon 20 pousan Mwen di anviwon 20 pousan tout peyi Ikrèn ke peyi Larisi a lè aktyèl ke l depoze lapat sou li, y ap kontinye avanse la vè vil sa la, vil de Sloviansk ki gen anviwon 100 mil abitan, anpil moun tonbe ke n pa gen yon chif egzat ke yo mete nan kad yon bilan. Partiel mes chers amis. Bagay la melanje. Kilè gè sa lap fini, jis ki bò? Mesye Vlad, li prè pou l rive malgre anpil frap ke l pran, l bay anpil frap tou, anpil char detwi, yo pèdi anpil sòlda, zam kontinye ap bay ak peyi Ikrèn pou sipòte l, voye l batay ak peyi Larisi, men ke n konnen, militèman, se se le jour et la nuit, c'est un poisson et un oiseau! Men a fòs ke lòt peyi sa yo ap bay zam, gè sa a tankou anpil spesyalis Nou pati la men chè zanmi pou nou pase plizyè ane kout misil moun ap tonbe si se konsa bagay la ap kontinye humm kote nou gad kote pou nou fè si nap pale de lapè nou pale de peyi ki genyen demokrasi ki modèl la men se zam kap bay se kòb kap bay. Guerre sa pa pati poul kanpe. Humm. Siw bliye nonm, relem Wisly Jean. Mwen renmenw anpil, siw pa kwèm pap janm sispann diw sa. Sipòte travay la, abòne kite yon like, m pwomèt map tounen trè rapid pou lòt ide. Gwo bonjour, gwo bonsoir, mwen rele Wisly Jean. Madanm mesye, depi wèm parèt lakay ou, banm chèz poum apiyem poum vide enfòmasyon sou ou. Madanm, kote w prale wap leve kite videyo a chita, fin gad videyo a jiska la fen.